Tankou pen chèch yo bliye sou tèt plaka kay malerèz. Kanmarad, ou site non kèk nan valpa yo ki prete lajan malere ak malerèz nan ona. Men, kanmarad, asire mwen w tande wi, jan tout chèf ak ansyen chèf tire pye. Enben, kanmarad, yo sanse gen rezon wi, yo pa t prete vre. Gran papa m Api toujou di, lè w prete, se pou w remèt. Anben, si yo pa remèt, yo pa t prete. M pa konn si yo se vòlò, men, pandan m ap bouske pou m jwenn yon non, Te m salye vye frè m Mak Gèson Filisten Kanmarad, mwen pran nouvèl yo Mwen menm, nèg ak zam poko kidnape m Men m s on kidnape Mwen s on kidnape an vakans Oubyen an libète kondisyonèl Gwo palto isit Prezidan Premye minis Direktè Minis Chèf lapolis Òm dafè Hen Ou tande Se bèl non Yon bann machann ki rele tèt yo sektè prive Kidnape rèv nou Ak tout avni n Kanmarad Gongon Ou manyen yon koze lajan CIRH Hen

Etazini, Kanada, Lafrans, Venezyela, Kiba, Pewou, Repiblik Dominikèn, Irigwey, Ekwatè, pou n site sa yo sèlman. Avèk anpil lòt òganizasyon tankou Nasyon Zini, Inyon Ewopeyèn. Kanmarad, se anviwon 15 milya dola wi ki pase isit. Zanmi te fè n favè pou rekonstwi lakay, aprè 12 janvye 2010. Pandan 10 lane, te rekanpe Ayiti. Tankou zanmi m Kangazile te ka di, chodyè monte sou do tilèzany, atoufè drese l sou pye. Kanmarad, 12 janvye 2010, Nou sonje kou jodi a. Nou tout te gen dlo nan je. Nou te solidè. Nou te viv tankou frè ak sè. Ti sa k te rete yo, nou te viv ansanm. Nou chak pèdi yon zanmi, nou chak pèdi yon fanmi. Kanmarad, nan malè n ak doulè n, grenn sal isit moute sou do nou, ranpli pòch yo pou y al konstwi kay bò lanmè ak nan peyi etranje. Hum! Nèg isit ou wè la a, se chat yo ye wi. Malgre tout lòt èd, ong, fondasyon, òganizasyon.

Kamarad ou sonje, Brezil te siyen premye sòm lajan pou rekonstwi Ayiti. Chèk sa a te genyen 55 milyon dola. Jan zanmi m, Lynn Alex te ka di, se pa dola non, se dollars, pou fè nou santi se dola vèt n ap pale. Peyi Brezil te premye peyi ki te bay lajan pou rekonstwi Ayiti e anplis mete yon estrikti pou pote sipò ak tout Karayib la.

Swi Ayiti a. 2 jen 2010, 5 mwa annapre, 12 janvye 2010, yo prezante ofisyèlman plan pou rekonstwi peyi a. Se te bagay moun santi bon nan vwa tete, Somè Mondyal pou Avni Ayiti. Nan somè sila, yo prezante yon fèy de wout sou 10 lane. Nan Punta Cana, lakay vwazen, 50 peyi ak òganizasyon nan entènasyonal la ki te patisipe nan somè sa a, kanmarad, fòk mwen raple w, Se apre reyinyon 31 mas nan Nouyòk la wi. Anpil gwo zouzoun, anpil gwo zotobre dirijan ayisyen te prezan nan pran desizyon pou òganize somè sa a. Jou 2 jen sa a, plis pase 500 moun te dakò ak komisyon CIRH la ki te gen nan tèt li premye minis ayisyen nan epòk la, Jean Max Bellerive, William Jefferson Clinton, hum nou tande non sa yo wi, ki te anvwaye espesyal nan onu nan epòk la, ki t ap ko-prezide CIRH la, epi moun nan sosyete sivil la, sektè prive ak reprezantan bid, Bank Mondyal, PNUD, epi donatè yo, ki te kontribiye a plis pase 300 milyon dola yo te prezante nan reyinyon ki te fèt Nouyòk la, kote yo te deside. Pou yo travay nan 4 domèn, ranfòse enstitisyon nou yo, se bèl koze wi, relanse ekonomi ayisyèn nan, devlopman sosyal, epi refonde koze teritoryal nan peyi a. Nan menm somè sa a, yo distribiye yon lis pwojè byen espesifik nan chak domèn sa yo pou mete an plas tousuit.

nan fon pou rekonstwi Ayiti a. Kòm benefis, Venezyela li menm kreye yon fon solidarite pou ranfòse resèt ak benefis lajan Petwokaribe a, kote yo te deside retire tout dèt Ayiti te genyen nan koze lajan Petwokaribe a. 18 jen 2010, Nòvèj li menm ak Ostrali deside rejwenn fon an, yo bay yon anvlòp 30 milyon dola, e èd yo te evalye a 100 milyon dola yo te bay Ayiti. Apre sa, Halvor, ki te reprezantan espesyal Nòvèj ann Ayiti, e li te fè konnen peyi l Nòvèj ap bay toujou depi yo byen jere lajan sa. 17 jen 2010, nan premye reyinyon FRH la, an prezans reprezantan peyi donatè yo, tankou Kolonbi, Kanada, Arabi Sawoudit, Etazini, Lafrans, Espay, Joseph Leithman, ki t ap jere komisyon FRH la, te fè konnen yo kòmanse ak lajan ki deja la, tankou 55 milyon dola peyi Brezil la ak 100 milyon peyi Nòvèj ak Ostrali a. Fon pou rekonstwi Ayiti a, se gouvènman ayisyen an ki te kreye li ak sipò IDEA, PNUD, bid, kote yo te fè konnen se Fon pou rekonstwi Ayiti a k ap gen pou finanse tout operasyon teknik k ap gen pou fèt nan plan rekonstriksyon. 5 out 2010, Bank Mondyal ede Ayiti elimine oubyen derasinen koze defisi bidjetè nan peyi Dayiti. Epi bay lajan anplis pou jere resous piblik yo. Enben jodi a, al gade kesyon defisi bidjetè a. Bank Mondyal fè nou kado 30 milyon dola pou jere kesyon defisi bidjetè a epi sipòte gouvèneman. Plis 25 milyon dola yo pran nan Fon pou Rekonstwi Ayiti a. Se ansyen minis ekonomi ak finans nan epòk la, Ronald Baudin ki te pran lajan sa a e l te fè konnen lajan sa pral elimine koze defisi bidjetè a epi jere finans leta nan efikasite ak transparans. Li te fè konnen yo pral travay nan ranfòse transparans nan peman moun k ap pwodui kouran pou vann leta yo, reyenstore kontwòl bidjetè sou fòm odit andedan kou deyò nan ministè finans, nan fè aplike lalwa. ak manm gouvènman yo pou yo bay detay sou byen yo genyen avan ak annapre lè yo kite pòs yo a pou redui koze kòripsyon nan peyi a. Regle koze pasasyon mache yo nan kijan pou konpayi yo genyen apèl dòf nan Leta a. 18 out 2010, Aprè yon reyinyon ki te fèt nan 17 out 2010, Kanada deside bay 30 milyon dola epi rantre nan komite pilotaj la. 30 milyon dola sa a.

ki t ap jere l, 25 milyon dola pou demoli ak retire debri nan Pòtoprens. Lajan sa a, se Nasyonzini ki t ap jere li. 10 milyon dola pou pwojè edikasyon, se bid ki t ap jere 10 milyon sa a wi. 2 milyon pou ranfòse pwoteksyon sivil. Kamarad, 19 janvye 2011, yo lanse pwojè pou rekonstwi kay pou 50 mil moun, pou fè wout, pou ba yo dlo potab ak asenisman pou 210 mil moun. Yo te debloke. 65 milyon dola. 2 mas 2011, yo debloke 52 milyon dola pou kontribiye nan konstwi kay epi fè prevansyon kont tranbleman de tè. Tout moun ap mande kamarad ki kote yo te konstwi kay sa yo. Nan menm dat sila, peyi Japon deside rantre pami peyi k ap ede Ayiti yo, yo fè Ayiti kado 60 milyon dola. 13 avril 2011, Fon pou Rekonstwi Ayiti debloke yon kantite lajan pou ede 231 mil elèv ak 70 mil agrikiltè. Hum! Kamarad, epòk sa m te toujou lekòl, papa m yo rekonèt kòm gran agrikiltè. Nou youn pa t konn tande pale de lajan sa non. Nan dat 13 avril 2011 lan, komite k ap jere fon an fè konnen yo gentan depanse 20 pousan nan lajan fon an. 22 jiyè 2011, Fon pou Rekonstwi Ayiti a pran yon lòt dimansyon. Malgre tout deriv ki te genyen nan jesyon ak fason y ap debloke lajan nan pwojè bidon, Michel Martelly ki te prezidan nan epòk la fè konnen Fon pou Rekonstwi Ayiti a Se yon gwo pwa pou devlopman peyi a. Nan diferan antite, Fon pou Rekonstwi Ayiti a se yon priyorite pou li. Pou ranfòse agrikilti, pou yon klima pwopis pou envestisman, pou koze ledikasyon, Michel Martelly mande Fon pou Rekonstwi Ayiti a debloke lajan pou enfrastrikti, reparasyon, pou edikasyon, jesyon debri ak basen vèsan, kreyasyon anplwa, apui bidjetè pou gouvènman li a. 25 jiyè 2011,

Nan yon ti tan annapre, seri RH la pran 17 milyon dola pou yo fè fòmasyon pou moun ki nan pwodiksyon lèt isit, paske yo te estime nou te enpòte twòp lèt nan epòk la, plis pase 90 mil tòn chak ane nou te konn enpòte. 12 janvye 2012, 2 lane apre 12 janvye 2010, tout donatè yo reyangaje yo pou yo bay Ayiti plis lajan. Pou selebrasyon sa a, yo bay Ayiti 50 milyon dola pou selebre 2 anivèsè Tranbleman de tè a, FRH la debloke 274 milyon dola pou 17 pwojè. 23 mas 2012, Kamarad yo debloke 10 milyon dola pou lanse yon plan pou redwi ris sismik nan depatman Nò a, presizeman nan vil Kap-Ayisyen. Sou lidèchip minis enteryè epòk la, Thierry Mayapol ak Helen Clark ki t ap jere PNUD nan epòk sila. Jerimaya Paul te fè konnen Okap, Pòdepè ak Fòlibète se yon gwo menas ki genyen pou Gran Nò a. 30 mas 2012, yo nonmen nouvo minis finans André Lemercier Georges ak tit omològ nan komite pilotaj FRH la e yo ba li yon alokasyon 100 milyon dola pou l patisipe nan koze rekonstriksyon an. Se mo sa kap tuye nou wi kamarad, rekonstriksyon. 28 septanm 2012, jwèt la melanje kamarad. Tout nèg isit tounen chen anraje nan chache tete pou yo jwenn yon ti lèt nan manmèl la paske lèt sa yo tèlman chè, 2 milyon dola pou yo bay timoun lèt sèlman e pa anpil timoun non, 3 mil timoun. Yon gwo reyinyon fèt 27 septanm nan Nouyòk. Antre parantèz nou te ka di, pou pote soutyen avèk Ayiti. Se sa yo te di vre wi. Michel Martelly, Laurent Lamothe ki an penpan, Bill Clinton ak plis pase 20 donatè bilatero ak miltilatero. Laurent Lamothe li menm monte yon antite pou l gen plis kontwòl nan koze lajan, nou konnen Laurent gagòt, li renmen lajan. Li rele Komite Efikas pou Jere Èd an Ayiti. 9 oktòb 2012, Michel Martelly lanse pwojè 16 sis la Nan bon èki l, li te anonse l ap fè kay pou 11 mil fanmi. Enben, n al fon founi je gade, kamarad. Pou 30 milyon dola nan FRH la, ebyen, yo ba li plis pase 20 milyon dola, se ase di ki te ba li l pou pwojè 16 sis la li lanse nan bon èki l pou 11 mil fanmi. 50 milyon dola wi. Enben, kamarad, mwen pale avèk ou pou 2 lane sèlman. Kamarad, plis pase 15 milya dola wi yo te fè nou kado pou n te rekonstwi Ayiti. Mwen kanpe la kamarad, pandan 2 zan, nou wè kantite lajan nèg yo gagote, yo gagote plis pase 70 pousan nan lajan nan anviwon 15 milya dola pou te rekonstwi Ayiti. Tande wi, pou te rekonstwi Ayiti. Enben kamarad, m ale. Men fòk mwen di w, Jan Maks Bèlriv, Wonal Boden, Michèl Mateli, Andre Lemèsye Jòj, Loran Lamòt, Fanmi Klintonn, onu, bid, FAO, pnud dechèpiye tout lajan sa a. Kamarad, n ap kontinye goumen. Nap kontinye lite. Mwen salye w. Mwen salye frè m yo. Mwen salye tout vye zanmi m yo. Amwalaye.